Prop, Rapò sòti, Jean Henry Céant a detourné 65 millions de goud e se pou sa mwen jure misye m di misye tu as un ennemi à vie paske j'ai passé toute ma vie sòti de kote m sòti pou m rive la a kòm eleman klas mwayèn pou m rive kote m rive a pou m ta kite yon ti vakabon kankou w vini pou w antache repitasyon m ke m kenbe pandan 33 ans de vie notaria m pa janm gen moun ki pote ankenn plent kont mwen ki fè anyen kont mwen pou ou menm Paske w mande m al di Reginald Boulos pou l ba w kòb pou w pa pouswiv sa envestigasyon Jovenel mande w la, mwen reponn ou Hans, ou pa t janm konnen m nan mòd bagay sa yo, chache yon lòt moun. Men Jean Henry Céant m pa p antre nan sa paske se pa djòb mwen e mwen fè ve pou m rete yon nèg kòrèk, dwat, rèt nan lawout sosyete. E kisa k esplike ke kay yo pa janm konstwi?

Mwen vle di w yon bagay ki enpòtan, pa t genyen yon angajman Reginald pou l konstwi kay. Te gen yon angajman pou ke Lona rantre nan pwojè a, ke yo pral demache pou y al chèche moun ki pou vin achte nan pwojè a, pou Lona pral konstwi pou yo, jan Lona ap fè l pou tout moun. Donk, se nòmal lè kounye a Reginald vin gen pwoblèm politik avèk Jovenel, Jovenel bloke pwojè. Enben, vwala, Elona e Rejinal pa gen anyen yo kapab fè, paske Jovenel bloke pwojè a, e pwojè a gen yon angajman de RBI pou ke Lona se li menm sèl ki prete moun kòb pou fè pwojè a. Donk, fòk yon dezangajman ki fèt pou pèmèt ke Rejinal ka kontinye pwojè l, si.

vann ou an kòrèk, papye l kòrèk, li peye leta, li fè tout, li pa gen ipotèk legal eksetera, a se moman mwen menm m ap pran kòb sa pou m peye moun nan paske m ap antre byen sa nan patrimwàn ou de manyè trè klin. Èske ou konprann? Se sa li ye wi. Se yon entèmedyè, notè a yon entèmedyè li ye. Li lonje men dwat li pou achtè a, men goch li pou vandè a, epi li rale yo met ansanm, epi li fè afè a posib, li fè l pou ke demen. Ni youn, ni lòt pa gen pwoblèm. E, notè a la tou pou l reprezante Leta pou l touche kòb Leta gen pou l touche sou tranzaksyon an. Èske si lajistis rele ou, w ap kapab prezante kontra ki di ke ou kapab jere kòb la?
Non, men ou di se sa m ap mande depi jou a wi. M ap mande pou lajistis rele m.
M mande sa chak jou, m mande pou lajistis rele m, ekri komisè gouvènman, m ekri tout moun, di li lè pou nou fè le jou sou kesyon an. Yo pa kapab akize yon nèg ki te premye minis yon peyi, ki te notè koni dan le milye, yon nèg ki jwi dan sètèn notoryete, yon nèg ki ansyen kandida a la prezidans pou akize w de detounèman, epi pou tout moun ap gade sa ou di. M ka di w li se premye fwa wi m gen yon moun serye ki relem sou kesyon an ke m gen chans eksplike. Yo pa janm banm chans. E pi answit Woody m ap di yon bagay ki enpòtan ke moun pa konnen. W ap bay de. Si yo pa ka atake m an Ayiti, fò w konnen ak ki moun w atake. Paske, e Woody m toujou di l wi, mwen soti nan yon ti seksyon kominal. Yon fanm ki pa konn li. fè edikasyon m e kenbe m dwat a kout sentiwon, kout matinèt, kout rigwaz, Epa nèg taba w ye?
kote m rive a nèg taba m ye. Taba a se moman la se te yon nèg gwo pou èt pli presi, se te yon ti seksyon kominal ki pral vini gras a lè Aristide vini ki pral vini komin eksetera. Nèg taba a se yon kote wetire. Pou kote wetire don se lam soti m pap kite yon nèg ki ke vou swaye vin antache repitasyon paske mwen konn ki wout mwen fè e ki konpòteman ke m te genyen nan sosyete a pou m rive kote m rive a donk yon nèg ap vin mete konsa sou mwen non ou di wap wè ke m son nèg ki pale alèz paske m pa gen grenn zannouka ou fèm. Em son ti do non. M di w radyo tele metronome fè konnen yo gen mikro yo ka fè sa yo vle. Mwen pale w de Lundy Joseph m pale w de Fouco se de moun depi w pale de Hans ki pran radyo paske Hans gon kòb nan menn ke men youn nan bagay m ta renmen pou yo wè kòb ki nan men Hans lan ki moun li bay kontra avè l epi kounye a pou n al envestige.

BRH ki voye kob la ban mwen ke m peye Reginald Boulos ki vann se tout se tout ou di paske sa ki rive mwen wè ke
ou di sonje m tou m pwomèt ou m ap prepare yon dosye pou ou avèk tout sa w ap di la yo paske ULCC chak sa w wè m di la ou di mande m papye sou li lan rapò ULCC a mwen wè ke yo di ke ou pat kapab prezante okenn prèv. nan pèyman yo. Mande misye si li te janm rele m, si yo te janm entèwoje m, si m te janm al nan uscc sou dosye sa. E gad la, an gad la fèt dèyè do w, èske yo pa t envite w? An gad la fèt dèyè do m 1.
Ki prèv pou m prezante lè m montre w men sètifika daksyon Reginald Boulos bay, men transfè RH fè sou kont mwen, men kote m ba Reginald Boulos kòb la? Kote?
Lan sa m ap gade lan rapò a la a.

avèk Lona. Gen yon dosye ke yo te rele m, se dosye ki te gen Youri Latortue, ki te genyen yon sèten Clément, ki te fè yon dosye avèk Deline Mart pou yo te vann a dè kondisyon patikilyè a moun ki asijeti nan Lona. Se pa de dezòd ki fèt nan bagay Lona sa non, nou nan chèche yon bagay pou yo akize Reginald Boulos. Li gade, ou di bon, m mete w an, m ba w, m mete w alèz, al nan Lona, al mande direktè jeneral, direktè jeneral adjwen, nenpòt ki moun nan Lona, ki pi bon dosye yo genyen nan Lona e ki dosye yo pèdi nan Lona. Reginald Boulos siyen yon kontra avèk Lona kote chak machin li vann la ba Lona 1 edmi pousan wi. Pou nèg yo jwenn mwayen pou fè politik, nèg yo pèdi kontra sa wi.

e m pare pou m reponn tout kesyon ou di. Ou mèt poze m kesyon ou vle, pa gen okenn kesyon k tabou pou mwen. Pase m wè ke, pase m wè, pase m wè ke lan ankèt ke yo t ap mennen an, yo te bezwen etabli ki relasyon ki genyen, relasyon legal ki egziste ant Delimat SA. avèk RBI SA. ak pwojè imobilye Fèmat la. Paske RBI te prete lajan lan Lona, fon ti tann, fon ti tann mwen, RBI te prete lajan lan Lona

ke pwojè sa fini tap reyalize 8 milyon dola sou 1 milyon dola kel te envesti a. Polis pa gen okenn dwa non lèl fin fè ankèt poul parèt devan laprès poul di men ankèt li fè sou ki moun etc. Lwa sou uscis a entèdi sa wi. Ankèt la fèt poul rete sekrèt lè misye fini li gen yon sèl djòb se remèt komisè gouvènman an. dokiman yo, li ka fè yon pwopozisyon, li ka fè yon sijesyon. Se remèt komisè gouvènman ki li menm pral fè mete laksyon piblik an mouvman. Se a se moman ke moun kapab okouran. Sètafè de Hans Joseph, li vin fè ankèt epi li kanpe avèk dosye, m fè tèl dosye devan tèl moun, li remèt laprès. Wè, moun yo, moun yo pa konnen dwa yo, yo ka asiyen misye, asiyen uscg pou sa. Li remèt laprès, Dosye moun nan alò ke li poko nan nivo pou li genyen piblisite. Piblisite a se komisè gouvènman ki pral ba li l e komisè gouvènman genyen pou l fè yon jijman. 1, 2. Ann Joseph chak 3 mwa daprè lwa a li gen pou l bay minis ekonomi e finans yon rapò sou sa l fè wi. Ce qu'il n'a jamais fait. Donk Anne Joseph rete kon pou bowòm paske yo jwenn 2 3 anbasadè e sitou kòm yo di anbasadè Canada ki kanpe bò kote l k ap ba l jarèt m pa konn poukisa ki sa k gen anba chal paske gen yon pakèt moun ki bay anbasadè yo an Ayiti tou e la komine san konfesyon yo vin regle afè pa yo tou e lè m ekri m ekri yo tou wi m ekri yo tou m di men sa Anne ap fè an pèsonn ou gen yon òganis ki rele ECC. Ansanm kont la koripsyon. Mwen pèsonèlman, m ekri yo. G'on moun ki rele Jean Hugues Delchausse ki ekri on lèt avèk on pil denonsasyon sou Hans epi anyen pa fèt. Donk ekout mwa, la femme de César pa dwe gen ankenn sispisyon sou li. Si on nèg anndan USCG, on pakèt moun k'ap di bagay, o mwens fò g'on moun k'ale. Ou se premye moun ki fèl e m swete ou di. kontinye fè l, sa dwa èt un dosye ki pou fè moun sispann enstrimantalize leta. Se une bonne chose ke w genyen yon moun k ap mennen ankèt kont la koripsyon e dayè ou pral wè sa dosye Anse pa mal ankenn kote paske se dosye envètebre, dosye yo pa gen anyen ladan yo, ou annik ouvri dosye a ou wè dosye a pa bon dosye dosye akize mè a Reginald Boulos la. E m ta renmen konnen jodi a sa yo fè avèl. Men m mande, m ap mande lontan, il fo ke jij la rele m, fo jij enstriksyon an rele m pou mwen menm pou m ka asiyen Hans. Bon, yo pa janm fè l, pa gen swivi k fèt paske dosye yo, yo pa kanpe sou anyen, misye zannik voye monte. Answit, abitid li, Roody monte nan yon pòs, pap, li voye yon papye ba ou, li di w li pral mande, li pral envestige tèl tèl tèl tèl choz. rap li resevwa e menm kote al voye Gucci kote ou ye ou peyel epi bon dosye sa pa tandel anko. E gwo akizasyon wap fè la. Oh men bon m fèl plizyè fwa gen yon pil dosye gen yon pil dosye e fòm di w Reginald Boulos te genyen pwosè a an refere paske map fè akizasyon an m pa fèl a la lejè non wi anpòt tout sa m di la dokimante. Bob Marley t pale pi lwen. Hans bati yon kay Taraz ki moun ki janm envestige sou li yo denonse l yon kay ki vo 500 600 mil dola ki moun ki janm envestige sou li Hans gon tonton nan Miami kap fè Uber k achte yon kay Miramar pou 750 mil dola dayè menm nan papye yo nan meri a yo di kay la se 600 mil dola l vo tonton achte kay la pou 750 mil dola yon tonton kap fè Uber. Ebyen kiyès kiyès li ye? Se prèt non Hans. Hans gon pakèt kay isit Pòtoprens, nan Vivi Michel, nan Bèlvil, sou non lòt moun. Fè envestigasyon an nap wè sou kisa nap tonbe. E mwen m ta byen renmen patisipe nan bagay konsa. Enben ap genyen ap genyen ap genyen swivi nan sa wap di yo la paske mwen menm m antre nan bagay la e nou pa ka bon kounye la e dekesman yo nan kòb Lona ou Tann mwen wi ou di mwen menm M pap kite sa konsa. M pral ekri nouvo direktè a avèk kopi lèt a minis finans e premye minis pou m di yo il faut une investigation sur Hans Laroseur. Il faut une investigation e mwen menm m ap ba yo dokimantasyon pou sa. Si y ap fè amalgam ant dosye. ki gen a Delibab, dosye ki gen a Reginald Boulos pou kont li, dosye ki gen avèk kote Reginald Boulos ap vann machin nan, y ap amalgame, gen plizyè dosye. Yon bagay pou moun konnen, Odi, Lona ap pran kòb nan men moun chak mwa. Fòk kòb sa travay pou l pèmèt lò moun sa yo vin genyen pansyon pou yo ka peye. Donk Lona pa la. poul pran kòb pou lap ba nèg politik non lona la poul envesti kòb kel pran se 10 pousan sèlman lona gen dwa li fè de bagay avèk yo avèk anplwaye etc men veritable kòb lona se sal te la poul fè wi pou yo fè de zapò dan de sosyete pou yo achte de pa pou yo fè kòb la travay ou di ou al kanada ou al ozetazini. Enben, sosyal sekirite lòt bò a, et siyèk, sa k fè l viv? Se gwo envestisman l fè nan tout bank, nan tout bagay wi. Tout konpayi sa yo k ap pran kòb nan men moun, tout bagay Leta k ap pran kòb nan men moun, fò kòb la envesti. Ki sa k pase Lona? Nan fè mèt mòd mouvman sa yo epi avili moun anba e Lona, kòb Lona chita yon kote. Ou wè, senk, sèt milya de goud Lona chita yon kote epi l ap pèdi valè chak jou. Tandike, si kòb sa te envesti nan de pwojè, pòtè, kòb sa t ap pwodui, lè moun sa yo pral vin gen delè pou yo gen pansyon,